Gabriel se yon jèn gason ki pa t leve nan yon fanmi kretyèn, men ki te jwenn yon edikasyon adekwat pou l te kapab viv. Gabriel te gen plizyè bagay kòm pasyon. Fristal nan lari se te youn nan bagay ke l te vrèman pasyone pou li, e se te youn nan bagay. tou ki t ap fè yo koumanse rekonèt li. Fis inik, tout plezi nan mond lan se te pou li. Ale nan bar, nan bordel, fumen, cho fanm a fanm, bay manti, masturbateur, brè kleren, vòlè bagay timoun lekòl, tout sa ki t ap mennen Gabriel nan yon move chimen se te yo ke li te adopte. Ne de yon fanmi ki pa kretyèn, èske se sa yo ki te rann Gabriyèl pran yon move chimen nan lavi l? Menm lè ke nou konnen edikasyon yon kretyèn yon timoun vrèman enpòtan nan lavi kotidyèn ni. Men poutan, nou konnen yon pakèt lòt timoun ki fèt nan fanmi kretyèn, manman yo se. Des dirigeants de l'église ou papa ou se pastè ou byen dirijan de legliz ke yo pa ale legliz yo pa pran chimen sa. Finalman Gabriel te twouve l nan yon chimen ki pat gen limye. Paske Gabriel pat konnen si pou l te monte ni pou desann. Anpil moun te toujou ap pale ak Gabriel pou l repanti de sa l konn fè, pou l pran yon lòt chimen. Men Gabriel te toujou refize. Bondye toujou voye mesaj bay Gabriel, fè Gabriel wè nan vizyon ke chimen ke l pran yo pa bon. Men Gabriel te toujou refize. Men, Gabriel tou te toujou vle konvèti, men l pa t vle tou pou l te konvèti pou l te chite. Paske Gabriel te vle. Si l konvèti pou l te toujou ale nan lin nan nèt ale, pou l ap sèvi Bondye. Men finalman Bondye pa ka tann ankò li vle pran Gabriyèl pou Gabriyèl vin tounen sèvitè l. Gabriyèl finalman Bondye ba l chatiman l e l te jwenn chatiman l 11 novanm 2011. Jounen jodi a Gabriyèl pa rele Gabriyèl ankò Li vin yon figi piblik, li vin rele Frè Gab. Paske li konvèti, li vin bay tèt li rele Frè Gab. Jounen jodi a, Gabriel se yon rapè evanjelik. Avèk talan ke li genyen, l ap preche bòn nouvèl lan patou. E Gabriel fè yon pakèt mizik evanjelik pou l kapab preche mond lan. Men anpil moun tou gen pwoblèm ansanm avèk rap ke Gabriel ap fè a. Eske rap evanjelik la se yon pwoblèm? Nou menm bò kote pa nou ke nou te kapab reponn, talan dyab pa bay talan. Si se pou dyab pèsòn pa tap gen talan. Paske dyab pa vle okenn bagay bon pou pèsòn. Se Bondye ki bay talan. Sa se youn, e anplis Bondye di konsa, Ke w kapab loure l avèk tout sòt de enstriman, tout sòt de rit mizikal. Kidonk se pa yon pwoblèm pou Gabriel loure Bondye, bay Bondye glwa avèk rap la. Paske se talan l, se sèl mwayen ke l genyen pou l kapab fè l. Poutan, moun yo pa sispann kritike Frè Gab. Jounen jodi a li fè yon pakèt kolaborasyon avèk yon pakèt chantè evanjelik e menm rapè evanjelik. Jounen jodi a, Gabriel se yon star, pou n pa menm di yon sipèsta. Gabriel rekonèt on pakèt kote. Sou rezo yo, e Gabriel ap fè la yn tou, paske anpil moun rekonèt Gabriel. Men moun yo pa sispann kritike Gabriel. Yo di poukisa frè Gab toujou avèk yon linèt. Vwala, kesyon sa anpil moun ap poze l. Poukisa li toujou avèk yon lunèt? Eske se paske li pa vle yo rekonèt vrè vizaj li oubyen gen yon bagay ke lap kache finalman? Men Gabriel toujou di, oubyen frè Gab li toujou di, yon jou lap retire lunèt la e yap rekonèt byen kiyès ke li ye. Gabriel menm jan avèk yon chantè oubyen yon rapè fransè ki rele Maître Gims ki toujou avèk yon lunèt nwa nan je l. Pou Maître Gims se lunèt la ki fè li fè siksè. Men pou Gabriel nou pa konnen dirèkteman poukisa li toujou avèk yon lunèt. Eske se malad li malad? Nou pa konnen dirèkteman. Jounen jodi a Gabriel pa sèlman yon konpozitè, yon rapè, men Gabriel se yon pwodiktè, yon pwomotè tou. Li gen pwòp studio pa l ki rele Inspiration Divine. E li ap pwomot yon pakèt jèn nan mond evanjelik la tou. Si w ta vle konnen plis de Gabriel, swiv li sou rezo sosyal yo pou kapab konnen plis de Gabriel. Men nou menm se sa ke nou te konnen de Gabriel, se poutèt sa nou pale w de sa yo sèlman. Vwala, mèsi avèk ou menm ki toujou rete sou chanèl la e ki toujou la, ki toujou fè de kòmantè, toujou fè de reyaksyon. N ap mande w pou kapab toujou rete la ansanm avèk nou, pataje e fè de kòmantè pou plis lòt moun kapab wè videyo a. Mèsi anpil, nou ba w randevou pou yon lòt videyo ankò. Babay!